Bonjou, bonswa la fami, kòman nou ye? Se toujou an plezi pou mwen pou montre lakay nou pou mpote tout enfòmasyon kap fè aktyalite nan peyi d'Haiti. Ou menm ki poko abone ak chanel sa, si se premye fwa ou dekouvri chanel sa, mkonseye ou abone, aktive ti klòch de notifikasyon an, Metel sou tout dekwa pou pa rate okenn video. Deja m swete w byenvni.
Daprè responsab yo, Guerrier Dieuseul, yo pap kite zòn sa yo nou sot site yo la san yo pa atenn objektif la. Retne byen, m site Belair, m site Ba Dèlma, m site Solino. Si n vle pran responsab yo o mo, Polis Nasyonal, Lame, ansanm avèk lè polisye kenyan, yo pap kite zòn sa yo si yo pa atenn objektif la, oubyen tout tan yo poko atenn objektif la. Se kan menm yn trè bòn nouvèl si se ta vre nou dakò mesye? Wi paske n bezwen plenyen pou sa. C'est une nouvelle pour le mwen janm toujou di l rejwisan e si Dieudonné te gentan wè a mesye Monsignac li te gen dwa ofri nou byè. Objektif la mentnan se kisa? Se kesyon sa pwobableman oditè entènot yo. ka otomatikman poze tèt yo ebyen jiska prezan en a mwens ke l ta chanje apre m fin pale la men jiska prezan objektif la se non sèlman rive penetre zòn sa yo rantre anndan zòn sa yo men tou metrize gang yo gen plizyè bagay ou ka wè nan metrize a yo ka stope yo. Yo kapab arete yo e yo kapab fè yo met van nan vwèl, e pa vre? Wi, wi. Men tou, pran kontwòl espas la, men sitou konsolide zòn nan. Se sa Guerrier Dieuseul notamman toujou ap plede pou li a. Donk lè lapolis fin fè yon operasyon, pou operasyon an revele l friktyez, fòk lapolis pa fè de kout bal epi kouri ale. Se pa rantre floup, soti flap.
Bandi yo yo menm yo pran teritwa, yo konsolide l. Donk se pa fòs lòd yo ki pou yo menm ap fon ti parèt wè epi apre sa ale epi bandi ale men yo retounen nan espas li. Se twò fasil. E kòm objektif se trè anbisye. Anbisye pa rapò avèk yon ansanm doperasyon ke lapolis mennen par le pase notamman pandan sè 2 a 3 dènyè ane. Se dè operasyon ki konn fini an ke de pwason, dè operasyon pay mayi, dè operasyon ki pa kanpe sou anyen, dè operasyon apre ou fin fèt wap mande eske sa valè lapèn. Donk gen moun ki gen dwa ap tande la ki di a se di pipi de chat. Ou konprann? Se salami kap fèt. Ou konprann? Se di blòf pur et simple. Mentnan, on objektif konsa, osi anbisye ke l swa, eske li posib a atenn? Nou zòt ki nan espas sa, nou n sòm pa dè ekspè an sekirite. Nou n sòm pa dè konesè an la matyè. Sepandan Guerrier Dieuseul, lè n pale avèk moun ki konnen, lè n tenu kont de erè ki komèt par le pase nan kad batay kontre le gran banditism oubyen kont fenomèn ensekirite jeneralize a tou kouran dan peyi a, nou panse Objektif kon sa posib atenn, sepandan, gen de kondisyon ki dwe reyini. Wi, objektif sa a li posib pou atenn li, Ted Junior Dieudonné, men, gen de eleman ki dwe sou tab la, Guerrier. E pami eleman sa yo, Ronald Deshommes, 1. Fòk genyen, jan n toujou di l, yon volonte reyèl bò kote dabò otorite politik yo, sa n rele gouvèneman an, mete ansanm avèk mesye dam k ap asire laprezidans lan. E volonte sa tou fòk li bò kote O kòmandman yo, n ap pale de o kòmandman lame a oubyen eta majò lame a, n ap pale de o kòmandman de la polis nasyonal dayiti, volonte sa tou fò l bò kote o grade yo anndan enstitisyon polis la ki pou konnen ke yo oblije preche par l egzanp pou yo kapab mete Polisye yo ajan yo an konfyans, e volonte sa li dwe bò kote chak grenn ajan, chak grenn polisye. Soti nan ajan 1 rive jiska nèg ki komisè, divizyonè, enspektè jeneral an chèf etc. Sa se premye eleman, la volonte. Dezyèm eleman nou zòt nou panse ki ekstrèmeman enpòtan, ki dwe sou tab la pou n ka di. Objektif konsa l ka fasil pou nou. Se sa nou ta ka rele Ronald Deshommes resous imèn. Sa vle di fò n genyen de moun ki dispoze e disponib ke n kapab itilize pou mennen batay la pou pèmèt nou atenn objektif la. Twazyèm eleman, Guerrier du seul, Ronald Deshommes, fòk genyen mwayen. Mwayen pou nou zòt enplike ki sa? Li enplike materyèl, ekipman, li enplike lajan, lajan pou kapab fè ansènyeman, lajan pou kapab mete polisye yo kòrèk nan sans pou yo jwenn prim de risk, pou yo jwenn frè, pou yo jwenn lajan salè yo a tan, pou yo jwenn tout swen nesesè si yo ta viktim, si yo ta blese, e poukwa pa, dan le pire des cas. Si yo ta tonbe sou chan de batay, men yo gen garanti gen rye ze sèl, ke manman yo, papa yo, pitit yo, madanm yo, pa pral viv yon mizè nwa lè n konsidere se yo ki te tèt fanmi yo. Sa li fondamantal. Dènye eleman. Nan ti lis restrent sa n fè a, nou panse ki p enpòtan oubyen ki dun enpòtans kapital, se sa nou wè n yo fè tounen kredo pandan plizyè mwa la ki se le maryaj PP. Sa n rele maryaj popilasyon polis. Sa vle di ki sa? Sa vle di ke. Lè tout eleman anvan yo fin sou tab la, lè tout kondisyon anvan yo fin reyini, lapopilasyon li menm li genyen patisyon pa l pou l jwe, Guerrier Dieu seul, Ronald Deshommes. Patisyon pa l kòman? Patisyon pa l nan akonpanye lapolis la, akonpanye fòs de lòd yo, akonpanye fòs de sekirite yo, patisyon pa l nan fè. Polisye yo konfyans, fè sòlda yo konfyans, fè jiska prezan hein, menm si se pa yon bagay kap otomatik, touris ki la yo konfyans an atandan ke yo bay rezilta. Patisipasyon pa popilasyon an nan pataje enfòmasyon yo, pa kache yo, paske jodi a ilè klè sitiyasyon densekirite ki gen anndan peyi a, nou pa kwè. Li fè l'affaire du pays ou de la population. Li kapab fè yon ti gwoup, yon ti minorite ui, plezi puiske yo menm yo gen dwa fè beurre yo lè peyi a nan situation sa. Men, la grande majorité de la population guerrier du seul, masse defavorizée a, ti pèp la guerrier, nou panse se yo ki prensipal viktim. Ensekirite n gen la, se yo k pa ka vake a okipasyon yo, se yo k pa ka mennen aktivite yo, se yo k pa ka sikile, se yo k te gen ti kay yo yon kote bandi kraze, bandi vòlè oubyen bandi enstale yo ladan l, se yo menm ki pa kapab voye pitit yo lekòl paske yo deplase, yo vin ap monte desann, se yo menm ki nan kan, se yo menm k ap pase mizè, se yo menm ki vilnerab, se yo menm ki ekspoze. Guerrier Dieu seul, Ronald Deshommes a tout sòt de vyolans. Donk jodi a nou panse si genyen Guerrier, si genyen yon demach sensè, si gen yon demach serye ki vize wè si n kapab kòmanse mete lòd nan dezòd, menm si rezilta ka pran tan pou l vini, enbyen ti pèp sa n ap pale a, popilasyon sa n ap pale a li gen enterè. kolabore e nou zòt ki nan popilasyon an tou n ap pale de laprès, n ap pale de jounalis etsetera nou gen enterè bay kout men pa nou an paske kant sa va byen je sipoz se pou nou tout li byen kant sa va mal se pou nou tout li byen mwen menm Ronald Deshommes e Guerrier Dieuseul Dieudonné ki anfas la. M pa kwè se alèz nou alèz pa egzanp lè n te konn viv on jan epi sitiyasyon densekirite jeneralize gen nan peyi a enpoze n on lòt vi ou konprann ki totalman diferan pa paske lavi n chanje non okontrè okontrè m panse te gon tan Dieudonne te konn moute kawfou desann kawfou san pwoblèm etsetera men kounye a la Pou Dieudonné vin chache pen kotidyen pou fanmi l, li oblije fè dè mwa santrevil ki pa t nan plan l. L ap viv lwen pitit li, lwen madanm ni. E sa p ap san konsekans pwobableman sou jan pitit li ap grandi. E m pran egzanp Dieudonné a, Dieuseul sè jodi a, konbyen moun ki nan sitiyasyon sa? Guerrier Dieuseul ki genyen enterè li Jakmèl, ki genyen aktivite l Jakmèl, ki gen fanmi l Jakmèl, ki genyen de pwojè. ke l te kòmanse Jakmèl te gon moman l te gen dwa di l ap kite jounal la la a nevè nan vandredi epi li pran machin li l desann Jakmèl epi dimanch swa li rantre pou l vin travay lendi maten li reve fè sa men malerezman donk si jodi a gen bagay k ap fèt omwen menm si se pa nan on mwa e pa nan twa mwa li ka pèmèt msye renoue avèk jan daktivite sa yo. Men depi genyen de sinyal klè ki ka voye, m sipoze l ap ankouraje l. Sa m di a pwobableman li valab pou Ronald Deshommes, m pa konn si w ap ajoute yon bagay Deshommes. Wi, alò m t ap di Johnny, li trè trè zenpòtan, li fondamantal pou maryaj polis, popilasyon fèt nan kontèks sa a. Mwen konprann ke l difisil wi pou ke popilasyon e lapolis yo antre an sinèji puiske nou konnen reyalite an Ayiti E lè rapò yo sòti, pafwa yo pa favorab vreman a polis la pou sa k ap pase anndan l, puiske gen de polisye ki nan konivans avèk gang. Gon mezi de pridans pafwa ke moun yo oblije genyen vizavi de sa k ap fèt yo. Men an menm tan tou. Nou pa kal chita sou sa veritableman pou ke n pa kolabore avèk fòs lòd yo ki mete fokis dayè sou operasyon sa e m sot tande yo di ke fokis la mete jiskaske operasyon an abouti a rezilta ke y ap chèche an. E m panse ke pandan lapolis lan sou sa, popilasyon an sipoze tou akonpanye polis la nan demach sa, enfòme l de ki kote tradisyonèlman bandi yo kache pou ki yo fè va sou lapolis la, ki kote yo fouye tou pou tann pyèj etc. M panse ke sa yo vreman vreman vreman nan kontèks sa a li fondamantal. E gen yon sinyal tou Johnny ke wo kòmandman lapolis la dwe voye nan kontèks sa a. Puiske Anpil fwa operasyon pa reyisi, ou tap soulinye sa talè a, se enfòmasyon ki fwite. Mentnan fòk Wo Kòmandman an vijilan, fòk li mete de baliz pou evite ke enfòmasyon fwite e al mete polisye yo an difikilte e Fè an sòt tou ke motivasyon ke popilasyon ta genyen pou l kolabore avèk lapolis la pou ke yo fini avèk kesyon banditism nan la a, nan zòn sa spesifikman, li diminye. Paske jodi an la, si lapolis la rantre Bèlè al fè operasyon, se pa yon aza. Se paske jisteman nou konnen depi tanto dè e dè ane, gon batay Bèlè a Solino ki vin transfòme an batay Viv ansanm Solino. E si jamè bandi yo fè echèk ak lapolis e yo pran kontwòl Solino, ti rès teritwa ki poko fin pèdi yo nan peyi a, nan Pòtoprens lan la, Yo tout ap pèdi. Paske gen yon grande enkyetid la, piske Solino son aks stratejik ki debouche sou Kriswa, li debouche sou Dèlma, li debouche sou plizyè lòt kote. Mentnan, li enpòtan, li nesesè ke maryaj sa fèt, paske Johnny ap soulinye l talè a, gran viktim nan se popilasyon an. Mentnan, ou kolabore avèk bandi an, se kòmsi m ta ka di w, ou di dyab bonjou. Lap manjew, ou pa dil bonjou lap manjew donk ou pa gen enterè afichew bò kotel. Mentnan si se bon polisye yo ke nou akonpanye oubyen fòs lòd yo ki nan operasyon ke nou akonpanye, sa ap kreye kisa? Anpil teritwa ki pèdi deja, sa ap pèmèt ke lapolis gentan rekipere yo, E sa pèmèt tou ke sa mwen menm, ou menm, sa Johnny ap chache, Guerrier ap chache a, nou jwenn li, se kòmanse kapab refonksyone nòmalman nan yon peyi kote ke nou gen pratikman dè e dè zane kote ke nou pa fonksyone. Donk m panse ke fòk polisye, fòk fòs lòd yo, yo vijilan pa rapò a fuit enfòmasyon yo. E m panse ke popilasyon an fòk li reprann konfyans nan lapolis la pandan fokis la mete la travay men dan la men avèk polis la, avèk lame an, avèk fòs Kenyan nan la pou ke omwen nou fon gòl. Byen.
Eske eleman sa yo n sot di a la Ronald Deshommes yo sou tab la? Asavwa volonte. Resous imèn, mwayen epi maryaj lan. Nou pap di non yo pa sou tab la men tou kòm nou pa pral vin la pou n pran angajman pou n di wi yo la. Se pa mwen ki Premye Minis la. Se pa mwen menm ki Direktè Jeneral Lapolis la. Se pa mwen menm ki Kòmandan an Chèf Lame a. Se pa mwen menm k ap dirije twoup Kenyan nan. M pa polisye. Ou konprann? Se pa nou ki Konseye Prezidansyèl yo tou. Se pa mwen menm ki Konseye Prezidan yo. Donk sa vle di m pa ka vin di ke tout sa m di yo la wi se de bagay ki la. Par kont, piske nou nan yon faz la a, nou wè efektivman gen de revèy ki vle fèt, gen materyèl yo di k ap livre, yo pale de 20 blende Crive la, yo pale de 24 pou MMS la, yo pale de yon swasantèn k ap rive ensesamman, e depi wikenn nan la gen gwo avyon militè k ap ateri Nan ayewopò entènasyonal Toussaint Louverture la jiska madi a te gen avyon ki tap rantre. Nou menm piske nou pa gen enterè nan kawo a, nou pa gen enterè lè bagay yo konsa, nou kapab toujou malgre otorite isit pa enspire konfyans men ba yo benefis di dout la.
Ba yo benefis di dout pou n di ann gade pou n wè ki kote yo prale. Ann gade pou wè ki kote yo vle rive. Ann gade pou wè ki kote yo ka rive. E vwala poukwa yè nou te antann nou sou sa nan espas la, nou pa pral apresye operasyon k ap mennen yo. Nan sans pou nou swa kritike oubyen pou nou gen tan bat bravo, pou nou gen tan kontan etsetera. Non. Nou prefere ke lapolis travay sou objektif li a ak tout lame ak tout kontejan kenyan an. Epi lè yo di Yo atenn objektif la nou zot nou kal gade sa la la ye.